Ou ka tande byen kraze anndan an ou konfonn li avèk ou menm wi. Paske gen yon byen kraze nèg ki gen gwo bwa al ka fè 2 kout bwa li byen kraze ou menm ou ka fè 8 kout bwa li li pa k rele kraze non.

Gade.
Ak ki sa?
Oh! M konn fè moun, m konn fè moun ap mache bouda ouvè, ap pran lanmre. Ak ki sa? Ap chache grenn, ap chache konprime pou yo bwè nan tout peyi a. Gade misye. Ak ki sa? Ou pa wè w tonbe sou fanm k ap fè foulay?
E pa foulay non mafya. Gwo fanm, yon nèg tache bò, yo kòmanse lanmre. Zo, m fè fanm, m fè fanm chache lalwa, yo kale lalwa met anndan yo wi. Boure anndan yo wi, poukourit anndan yo wi. Gad se sa menm. Hey! Ou pa konn episode sa? Hey, ou ap fè moun. Deja mafia. Ou ap fè moun an pil ou, m pa vle son blag non. E pa blag monchè, m di m fè fanm kale la lwa, m kale la lwa met anndan epi bouch anndan, tout kwit anndan. Ou fou ti Samdi? Ayiti poko janm fò fanm rakle menm? Ah monchè ti Samdi. Monchè bòs sa wè mwen menm jan w wè m ye la? Ah bon pa plimen menm ou menm?

Rèl anmwe. Depi w wè, depi w wè fanm sa, depi w wè, depi w wè, depi w wè fanm nan rakle w mèt konnen se yon fanm ki yo ki ki glitorisyèn yo byen woule krèk li. Li pa gwo kòk vre, li pa kòk vre. Kòk. Lò, lò, lò, lò dechire yon moun se lè w gade moun nan rele anmwey men kòkòm ap chire e ou wè l ap chire vre. Kisa m di? Ou ka vle di ou vle di konsa ou jwenn fanm ki di wi Merizier koko map chire. M dakò avè w men kounya la eske moun Ey wè moun An ou jwenn fanm ki di Merizier koko map chire. Wè moun kap rakle an e pa nan pil pale sa e rete wap wèl rete l pa pale endispozab wa konsa l ye. Moun kap rakle a tou ou men li pa bezwen di w sa non ou menm ki gason tou w santi sa wi. Wap gentan santi lap Mwen m santi yo tap la.
Mesye m santi yo mwen m fè fòm rakle deja.

Trop tan merizi. Pandan friz mwen limen la wi.
Trop tan.
Ou lou sou li trop tan. Sa fèt tout tan mwen. Trop mouvman. Pandan friz mwen limen la wi ti sa m di. Trop tan. Ou fè trop mouvman.
Mwen pa tap kwen non fredi men nou sou rezo. Gade misye mesye. Wap di bagay. M tou m fè moun rakle deja m fè moun ap chache ap chache tout kalte remèd.
Ti sa m di mesye. Pou kòb kraze nan machin.

E sa misye ap imajine li menm wi. Nèg sa pa son fanm kounya e nan menm lal tobe. Ebyen se tout sa yo lap imajine li menm lè fanm sa pase nèg se fanm sa ki vin jwenn li an. Se sa lap met nan tèt li. E sa fanm sa ap panse konsa jan lap panse a wi. Lè wap koupe moun nan ou pandjel zo, ou pa kitel pran souf. Ou kwensel. Kòman wap kenbe la papa. Epi fanm nan renmen tou. Defo gade wè sa men. Fanm nan fòs sa gade san kote byen pozisyone. Pase fò fò jerel ou wè ou menm ki pap bere ou menm kap bere fanm ou gon nèg kap demonte moun danl pou ou konsa liye. E li renmen zo.
Epa li pa pre moun sa kap fel abi epa mal yo fel. Li renmen sa.
E fanm gen de vizaj map tou di nou sa mesye. Fanm gen de.